Hola guys E non pa m se Wood toutan E frè a se Aji Aji gang Wap salye yo Aji Papa m se Aji gang you know Frè k parèt nan game nan ki lè yon ka swa nou bay kalezo yon leson men nou konprann kalezo timoun sou manke may but m pa konnen m ka di misye li pa fini marigwana li pa ka mafya you know.

Mouvman kalezo regle sou youtube la li fè nou mal li fè nou mal antanke blòdè kap fonksyone li fè nou mal antanke blòdè ki gen ti sè ki gen sè ki gen grand sè ou konprann ki gen fanmi an jeneral bagay la touche nou jis nan zo. E nou arive, nou pa ka kite jounen an pase pou nwit lan tonbe pou n pa rive sou Kalezo. Kalezo sa w fè a l pa bon. Li pa bon, li pa bon. E Wendy di l li pa bon. Li pa bon frè.
Li pa bon.
Mouvman sa son mouvman fekès. Mouvman fenikè w regle la frè. Ou pa ka jwenn yon fanm konsa ki rive nan yon sitiyasyon konsa avè w. Mwen menm nan sans pa m, M tap bay video a vag. Tap manje vyann nan frè. M imajine eske se pa stil de nèg sa yo ki lage medam alèkile nan mouvman sa yo l tonbe yo. Kote w jwenn ti jèn nan vin pè gason, li prefere fè l fanm ak fanm. Mouvman an pa bon, li pa bon. Kounya a nèg oblije ap soufri. Yo tòg. Gon jan pou fè bagay yo. Gen de sitiyasyon ou vin twouve w nan a yon fanm ou pa vle bliye l menm. Ou pa vin mete w nan kondisyon pou w ap fè kòmsi repitasyon w evolye pou w ap pase de 80, 72 mil abòne a 80 mil. Nan 2 jou epi pou tan li menm wap kraze fwayel menn sa pa fèt brother sa pa fèt sa pa fèt. Yo si misye te gen may li tap wè se e fanm nan kap fèl alavan wi menn adelante fanm nan ap mete wi mafya fòk konn sa oh shit man ou blow may lady a frèm banm bèl manti non. Ou wè sal fè w la, pa di l bon non, ou menm ou mal reyaji, trè trè mal reyaji, ou reyaji yon ti moun to. Konprann, gen blòdè parèy mwen yo ye mesye pou fè bagay teyat nèt. Mwen te panse nan sèn ou te ye frè, lò nan sèn fò pa konfonn lò nan reyalite ak sèn nan 2 bagay. Met reyalite nan plas reyalite a tòg. Reyalite vin anfas ou konsa, moun nan sèvyèt lap bo gin nan, ou fè kaka. Yow se priye pou jèn gem nan ou jèn gem nan amen epa konsa brother ap chèche nan spirit amen bat be tu frè. Misye genlè pa konprann konbyen nèg ki ta swete nan plas ou baz. Gen nèg ki ta vle bay kòb pou ta nan pozisyon ou te ye a wi. Ou pa konn sa non mafya. Yon pozisyon konsa, yo ofri w yon bòbòt sou yon plato an ò, dekore avèk dè boul de dyaman nwa. Sa ou pa fè kaka ladan l frè m. O, mwen twouve ke m voye yon bèl big up pou Widiana, m twouve ke manzè gen yon bon san fwa menn. Manzè reyaji pwòp.
Nan wilber chrim baw respè a li di ou tòg anpil
li di kenbe la paske gen moun ki ta swete lanmò pou misye jiska prezan ou reyaji nan may ou ak may ou ou fè bagay yon lòt fason sa se yon leson pou tout jèn gason lè yon bitch vin baw yon dènye grenn lage epi ou pa fèl konsa. Lè w jwenn yon gyal ki rive sou ou konsa, ou rive mo yo mo yo travèse l, li aksepte, ou pa fè l konsa, ou pa filme l pou sal repitasyon l. Ou konprann mouvman yo? Fòk ou konnen avan Widiana te Widiana Bodo, li te gen yon relasyon, li te gen yon vi santimantal men. Pa ka pran relasyon an ou pase l nan kaka. Ou voye tout bagay nan yon sèl segond ou afiche videyo a, ou lage videyo a nan yon sèl segond tout bagay vole, repitasyon demwazèl la an je. Bèbèt sa se pou yo wi. Sa pa fèt. Bèl la se pou yo anpil li di w non men. Epi w ap fè wont sèvi kòlè, w ap fè pòz ou move, w ap manje l. Ou al manje a kaka liye wi. Koman ou pral manje l la. Andan deyò.
Boukan.
Kouman boukan sa ou pa fè yo. Se nou menm konsa kap fè blòdè pèdi repitasyon yo. Ou le menm.
Lè ou rive nan yon sitiyasyon konsa ou gen al li tou panse lap tou met nan may li. Vye mouvman kalezo sa te fèt deja.
Yow stonby respè pou dan deba dèyè ou gen orijinal ou ke le di yo pa anyen dèyè manen nèg ki gen may patnè fòk tout moun moun manje moun moun anyen kaka nan sa sa son leson pou tout jenn gason leson sa kalezo m konprann ke ou prann e ou ou rantre nan kran ou apati dojou di ou pap janm fè betchou bay sa. Pap janm fè tèt li di yo bagay sa. Tande gen anpil moun kap kritike Widiana ki di kel se bouzen. Si nou ta met on santèn de fanm kanpe la, m ta pran sa Jezi te di a. M ta di kiyès ki pa bouzen voye premye wòch la. Kiyès nan nou ki tap bal premye kout wòch la? E a ki men? Rive sou mwen dim map tann ou nan kòmantè yo. Map tann nou. Konprann? Se vre nou gen dwa bwè je al make fatig. Wi m fatige, men m pa ka kite sware a pase pou m pa pote yon mo de rekonfò, de solidarite ak Widiana k ap travèse yon move moman la. Mouvman an pa bon. Li pa bon frè m. E chanèl la se Woudèl Negro e tout moun ki konsyantize de sa k ap fèt la, de travay k ap fèt la, abòne, pase ban mwen yon like, kòmante, epi nou genyen de tanzantan. N ap vini ak ti bagay k ap fè aktyalite. Se konsa li ye, s on chanèl ki fèk kreye. Nou ka gade l, se ti jèn k ap triye. Ou konprann? Ti jèn k ap fonksyone, ki pa chita, epi k ap fonksyone, k ap trip. Epi m salye tout moun Bay anpil big up avèk fanatik youtube yo Avèk tout youtubè K ap enjoy yo K ap pote yon mesaj Pou popilasyon an K ap fè bon travay Ou menm ki gen foli jwe ti komik Swiv Disney Channel Ou gen foli fè teyat Swiv Langli Chak Papa Pyè Ou gen foli fè Ou gen foli fè sinema. Se fè demeran, swiv ansyen yo. Wa va tire yon lesson moral. Jwèt ti komik sa. Kalizo pa fèl ankò. Pa konfonn vitès ak presipitasyon, reyalite avèk fim. Felisitasyon demwazel nan anje lage yon gran bigòp pou widiana moral ou wo ou te gen yon bòn edikasyon familyal love you.